Jodi an nou vin pale w de 5 bagay ou a di mwen nou te kapab fè prezidan Jovenel pa de 5 bagay ki te kapab ede n rezoud pwoblèm peyi a. 5 bagay nou ka pwopoze se son de sijesyon. Premyèman, an nou di tèt nou ke si tout fwa ke nou gen Taiwan ki konn ban nou diri. Avan tou an di ke pèp ayisyen yon pèp ki sa l bezwen pou l viv? Yon pèp bezwen mwayen agrikòl la pou l viv. Nou bezwen travay. Nou bezwen edikasyon. E nou bezwen sante. Anpil lòt bagay. Donk. An nou kòmanse avèk nou yo. An nou di tèt nou ke eee si Taïwan konn fè nou kado diri. Sa moun fè n kado di wi. Ok nou pran ti yn bak. Men olye ke nou pran diri sa yo nan men Taywan. Nou ka mande l vin montre n kòman pou n fè Plantasyon diri a. E ke nou menm, diri pa nou an, nan enpòte l. Olye ke la fè ti sa k diri, fè kontenè diri pou l ban nou, men di l konsa ke mwen ta byen renmen pran sa k diri a nan men w, men si w vini. Ou montre nou kòman pou nou prepare l, kòman nou fè plantasyon ki pou nou pwoteje l e ki kòman pou nou rekòlte l. Donk sa deja e nou gen kote, nou gen komin ki fè sa. M panse ke sa moun ta sipoze byen kontan pou l vini. pou l di nou ke ok m ap vin ede l. Olye ke nou mande èd la e ke nou pran kòb la oubyen yo voye l ban nou ann apre nou pral remande ankò, m panse se t ap mwen k ap pi bon pou nou menm pou n te ka eksplwate èd sa yo. Ok, donk lè konsa. Ou ta pral vin gen sak rele travay. Ou ta pral vin gen sak rele um e e e e kòman yo rele sa? Ou ta pral gen sak rele tankou tout moun ta pral vin gonfle kò Pòtoprens. Lè sa tap genyen moun. Ki latibonit tanpri t latibonit kòm se li m konnen ki fè diri plis ok paske lè sa moun latibonit ta pral travay la tè dezyèmman nou t ap gen bezwen boujwa ki pa kwè nan ekspòtasyon men ki kwè nan enpòtasyon Nou tap bezwen boujwa ki pa kwè nan ekspòtasyon men ki kwè nan enpòtasyon. Kisa sa vle di? Donk nou tap bezwen boujwa ki ka travay latè, ki ka depanse nan travay latè. Ok? Mwen sa ap di ke travay tè a prezidan an ou bzou mwen gouvènman an pa tap janm janm kapab fè travay sa pou kont li. Poukisa? Paske nan yon peyi nan jiska kounye a mwen gen 10 komin a 10 komin nan se sa eee.

pwòp travay la atè. Paske avantaj nou genyen nan peyi nou, se ke chak depatman nan peyi nou fè yon bagay diferan. Chak depatman nan peyi nou fè yon bagay diferan. Se sa ki bon, se sa nou ta esplwate. Donk, tanke. Nou ta bezwen boujwa ki vin nan peyi nou k ap fè gwo biznis epitou k ap pral achte bagay aletranje pou vin vann nan peyi a. Donk nou ta prefere boujwa nan chak komin sa yo pou gen yon kantite boujwa ki gen tè ok leta donk te kapab ede yo e ta te ka ba era sa ok e gen te epi pou ap travay te kote k fè diri pou jwenn boujwa kap fè eksplwatasyon diri kote ki fè mango Ou jwenn boujwa k ap fè eksplantasyon mango. Kote ki fè kann a suk, ou jwenn boujwa la k ap plante kann. Lè sa a, n ap gen travay. Jenès la pa pral chita. Jenès la pa pral pati ankò. Lè sa a, inivèsitè nou yo. ap konnen ke ooh lè sa inivèsitè nou yo ap jwenn kote pou yo ale ap al bay sa yo t aprann yo inivèsitè nou yo agwonòm nou yo ap jwenn sa yo te al aprann nan pou yo remèt li yon kote. Men, olye ke pou nou chita ak yon pakèt inivèsite kap chita, men se sa ki koz tout e e grangou sa nan peyi paske nou pa eksplwate tè nou yo. Twazyèm bagay ki ta pou ede nou se valè se mete goud nou an an valè mete goud nou an valè se di ke ou gen goud la olye ke ou nan yon peyi pou nèg ap èks e e enpòte Bagay vin vann la al achte an dola epi tou kou li vin nan peyi a ke moun ap sèvi an goud pou li vann yo an dola ebyen nou ta prefere pou nou kapab aji avèk sa mwayen sa ebyen ke nou ka bay yon dèle gouvènman te dwe te ka bay yon dèle de 3 ou 6 mwa pou tout sa nan yo yo te achte kòm bagay pou yo revann donk pou yo gen tan fin deble a yo paske pou yo kapab fè yon jan pou yo bay kòb yo a ok paske apre sa. Ekspòtasyon an. Enpòtasyon an, se sa? Anfen. Dizon enpòtasyon an ap mwens. E va di nou va di pap gen enpòtasyon, men ap gen ap mwens. E ke lè sa goud la tap fèt nan peyi a, e goud la tap defanse nan peyi a. E va di yon moun pa gen dola, yon moun ka gen dola. Of gen dola ou. Ou ka al nan yon bank, ou chanje goud ou an dola, epi ou gen kane an dola ou. Ok? Men, goud la fèt nan peyi a, a fè makèt, a vann an dola, ou al nan biznis, ou fè l an dola. Donk, m panse ke se tout bagay sa yo ki koz nou nan eta nou ye a. Ok? On pèp pa kab travay yap peye l an goud pandan se tan moun nan menm ki gen ki gen endistri a li depanse an dola men li pa peye w an dola ok li peye w an goud donk m panse ke se youn nan mwayen ki te kapab Ede nou avanse bay valè avèk sa nou gen lakay nou lajan an goud la ann mete goud la an valè ok se goud la katriyèm bagay nou te kapab di n mete ann aplikasyon ki te kapab bay peyi a yon souf nou manke wout nan peyi a. Imajinon nou jwenn yon peyi kap di ki di ke wal mande èd ki di ki kap baw wout. A baw konbyen kilomèt wout. Se byen. Olye ke pou pran kòb sa nan men nan men eh eh eh peyi sa a pou n di nou menm n ap fè wout la dèk vrèman ke nou konnen nou menm vrèman nou pa fò nan fè wout anben ann di l pito kòm ou pwomèt nou w ap ban nou wout w ap ban nou plizyè kilomèt wout oubyen ban vini a ekipman w Fè wout pou nou. Ok. Fè wout pou nou pito. Menm si ke apre mandam nan, m pa la ankò pou kontinye travay fè wout la. Pou kontinye ban nou wout. Nan di ban nou wout la, bon bon wout. E pa, e pa, e pa fè tras. Ba nou ban nou wout. Ok. Senkèm bagay. Mwen panse se edikasyon ki trè enpòtan pou nou menm. Menm jan m sot pale de agrikil, sistèm agrikilti a, ok? Lè sa anpil inivèsitè t ap gen mwayen, sitou agwonòm yo, ok? T ap gen mwayen lè yo fin etidye, yo konnen yo gon kote pou y al travay. Jèn agwonòm, li te mèt nan premye, nan dezyèm ane, anben l konnen. Yo ka ale nan tèl komin, yo ka ale nan tèl depatman, yo di yo pral fè pratik nan zòn sa. Ok. Donk, sou sistèm edikasyon, m panse ke nou menm Ayisyen nou etidye anpil anpil. Men, nou etidye nou pa fè pratik. An nou chanje sistèm edikasyon nou an. Ok? An nou chanje sistèm edikasyon nou an. Si nou ka etidye kon sa, enben pratik la nou ka bat moun ladan nou. Ok? Donk an nou pratike. An nou fè tout sa n ap fè yo, an nou mete sistèm pedagojik la an mach jan nòm nan dwe respekte a. M panse se sa yo toujou, m panse se kèk pwen nan sa yo toujou ki kapab ede nou avanse. Donk mèsi a ou menm ki t ap tande m, ki t ap. tande sa nap di yo nap envite w ale abòne sou chèn nou an se Lochard M. Johnson por favor silvouplè abòne chèn nou an e ke klike sou klòch la pou w kapab jwenn plis notifikasyon a chak fwa nan gon videyo bon antande salut